Depi m pale map gade Niki gade li li nève li gonfle tout cheve l monte byen wo bagay gade yon zen Ki moun sa Sa w gen nan kò m la hein Madan Montana ap banm pwoblèm deja wi mwen pral pede rele m ankò a Gade yon zen.
Wap rele neg la Pou dil yo di boss la fè aksidan etazini ke nou anpè kounya Li reponn telefòn nan an gran kel ye Ou el tounen an kontak madanm li nan kisa sa konsène m pa konnen Antouka wè sa misye fè a map fèl peyel trè chè. Se ti bout jwèt sa li la misye m konn nan griyen dam m aprann li lavi enposib wè relasyon nan se on dous on cho pou li misye nève m wi menn epi wè vag pou m ta ba misye pou l ta viv anpè a medam sa yo fòk li ta remèt mwen tout kòb tout kòb nèt m bay medam yo nan afè bay misyon ap depanse kòb mwen epi l pap menm ap travay pou bòs la kounya bòs la gen pwoblèm malgre sa m ap rele l pou kareman l koupe apèl la.

Alo majò Wi alo Kòman w ye la Banm di w kote w ye la Ebyen ok gade Kòm ou tounen la ou gen sa w ap fè pou mwen Tou rive ka Bèto a kounya Wap on moun, on jenòm ou pa abitye wèl, rive fè sa w konnen pou pou sedwi li. Ka tann li depi nan wout menm li tap ankò mye. Mph. Ebyen ok, mwen menm map sou lèl li e map gen kontwòl tout travay la. Ou mèt wè w pa wè m m la. Ebyen ok, ou mèt rakwoche map voye foto a ba ou kounya. Bon si w te ka rive anvan pou w ta bare l depi anba paske l poko rive li t ap ankò mye pou w ta jwenn avè l nan wout ke kòz ou gon pwoblèm pou l ka ret ba w èd pi epi konsa w ap ka fè travay la pi byen ebyen ok dakò degaje w li deja pase kote m nan la l prale fè vit ebyen ok dakò ebyen pa gen pwoblèm boo degaje w degaje w dakò ou pa t konn akyè fi an afè mwen Niki.

Pa gen ki fèt pa ka plen nou. Santi pafwa gen de konpòtman ke m gen vizavi de ou ke ou pa merite l cheri. Yon bagay m pa renmen fè l souvan paske m rayi l se koube m pou m mande yon moun padon. M vrèman dezole M santi pase dimanch lan ap jwenn mwen cheri M santi ke gen anpil bagay ke m fè w Fason ke ou menm ou reyaji se menm ki otè tout sa k fè ke ou reyaji fason sa yo Cheri jodi an m vle ke nou pran aprè midi sa pou nou konsakre l tankou lè n te fèk renmen M santi nan mwen Salye. Ou wè si Bondye pat kreye w li tap envante w sensèman wi bebe. Ou viv vre cheri. Ke Bondye tanm renmen w anpil. Bon Jodi a m pa konn kisa pou m ta di w ankò cheri. Nou swete pou nou pa janm kòmsi nan kont So pou lanmou an kòman mwen di sa pou lanmou an rete kòmsi fikse e pa janm fè anyen ki pou fèl fayi ok. M mande w yon bagay w ap kapab si m mande w li? Tout sa w mande m cheri. Aprè midi a la e nan lòt jou k ap vini yo m prè pou m obeyi bebe. Ou si w ap kapab?
Wi cheri.
Ok. Men sa map konkli se ke jan nou te konn ap viv nan relasyon tankou chyen a chat se kòm si yon dous yon cho ou ka dèy nou byen ou ka dèy nou pa byen m ta swete pou nou pa ta viv konsa ankò kòm si pou nou kite lanmou kap mennen nou Bay afè lan e bay chien a chat sa m pa ladan. Si m fè yon bagay ki pa bon wap just di m map di w tou epi pou nou pa dòmi fache. Ok? M ta swete pou nou viv byen, pou nou viv alèz, pou nou jwi lanmou. Pou w pa fè jalouzi ankò. E pou w pa fè m fè jalouzi. Cheri, ou vrèman bèl jodi. M renmen jan w abiye anpil. Kòmsi, e paske w ta pral fè figi ansanm avè m fò w abiye konsa? An pasan cheri, ou menm tou ou vrèman bèl cheri. Paske m raple m depi lwa Sendomeng nan, ou vin ak konplè sa a, premye jou m wè l sou ou.
Kòmsi m te konnen nou t ap antre kontinye e sa k fè m mete. E ou e la pwochèn fwa cheri. Wè sa m ap fè? M ap konpare bòt ou ak yon roz.
Mèsi baby. Ou ekskuze cheri. Alo. Mwen lakay la wi tonton. Wi ou mèt monte. Mwen la. Non m pa okipe non map pale avèk marim ok Dakò ou mèt vini map tann ou Bye Cheri zanmi m nan wi Glarim se li menm ki rele m nan wi li di m lap vin la Oh oh Ebyen cheri Just on jou sipriz liye sèlman cheri.

Se ke boss la li menm li chita dèyè l, e di tout travay nou kap fè l. Gen lè l gen yon lòt boss sou tèt li, e di nou menm la nou dwe travay byen pou misye pou n rankontre gran boss la. Epi kòman w abiye la menm? Wap vin nan emisyon bro vin anpil bebay nan maryaj wap vini? Oh, kòman w te vle pou m ta abiye? Ou te vle pou m te mete gran jupe? Tankou yon moun legliz, di m byen. E sa m renmen nan ou a. Epi ti misyon sa e paske m konnen ou bon fè yo m rele men. Antoulèka men fò w fon jan pou antre anlè a. Demwazèl la e zanmi m li ye. Okontrè m gon randevou ansanm avèk yon lòt zanmi m epi pou n te ka kontre pou n te ka al lakay li a. Yo wè Alèz! Antoulèka wè Florifan anlè a li gon sèl misyon se fè madan ti 3 zan moun pou l ka gen bon kontwòl li. Wè sa m di w la tout sak sou wout ou ap baleye yo pou w ka gen aksè anndan kay la. Misyon an e fè madan Bèto a zan moun wè depi l zan moun tout bagay nèt ap byen pase. Anbyen ale non. M pap di w bèl non pou m pa fè pleonasm. Malerèz!
Mezanmi epa dat map tann Glarin, Glarin pa janm parèt el konnen m gon bagay m pral fè map pran yon ti tan la depil pa vini la m leve m ale m kitel.

Medanm pou dat m pa wè nou m kontan wè nou wi ou menm menm menm m pa wè w lontan. Se pa fi sa m tap wè w. Limena sa li menm. Ou kache mari w bon pou ou.
Sa manzè fè m la. Tibèm debake la epi l gen yon kid dèyè l ankò.

Kenbe men avèk nèg la paske m renmen l anpil. Di m non pou jan w toujou renmen mari w la, ou kwè l renmen w tou? Pitit renmen m se si l vle, men respekte m nan li se yon obligasyon. So li respekte m, li ban m valè m. Bon, kisa m te ka di? Li mete m nan yon bèl kay, m gen machin, m gen tout bagay, kisa m te bezwen konn ankò? Se si l vle renmen m. Ebyen pitit, jere nèg ou, kenbe nèg ou, m ta byen renmen gwo nèg tankou w.
Sèlman veye w. A?

Si m byen konprann la, sa nou sot wè la a fè pati aksyon lan, fè pati plan w lan, pa vre? Ki aksyon ou te wè m te fè lè m te anlè a?
Antoulekamp, m pa konnen, ok? Wè, lapwochèn fwa, wè, nou pwòp vin la kay mwen, yo poze w.